Salut et bienvenue sou chanel paw la Kòm ou konnen l deja Nou se Ti Guy and Gaspito Bon jodia nou tounen nou vin travay ti logo sa ansanm Nou bal fè separasyon koulè a Yon fason pou kapab byen wè e konprann So mwen espere ke ou bal aprann anpil de sa ke mwen bal fè la E mwen gen pou m fè travay sa sou yon mayo Ok bon nou bal kòmanse pou nou fè Separasyon koulè a, sa se logo nou an. Ok, sa se logo nou an ke nou gen la. Avan ke nou kòmanse, nou bral sèlman detaye logo sa pou nou kapab fè separasyon koulè a. Pou detaye yon logo, ki sa ke wap bezwen fè? Ok. La sa se logo a nou pral detaye li pou nou ranjel pou li vini nan fòm nòmal li pou nou kapab fè separasyon koulè a ansanm avèk li la wap seleksyone logo la epi ou bwale nan tras bitmap ok lè ou rive nan tras bitmap wap fè klik goch epi wap desann anba la epi tou bwale nan detay logo. epi tou wap klike sou li la li bal mache nou bal swiv pwosesis la ansanm rete swiv ansanm avèk mwen. Ok
men.

La li gentan fini. So nou bal aranjel pou logo a soti jan ke li ye nan sa anlè a ok fok anba a ka parèt menm jan ok so nou bal fè yon ti avanse sa ok paske se kalite nap chache jan li sipoze ye a se konsa pou li ye rete swiv rete swiv ansanm avèm. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la si tout fwa ou poko fè sa paske sa trè enpòtan la mwen espere tout bagay anfòm ok ok ok ok ok la ok ok la ok ok ok bon mwen panse tout bagay anfòm la nan la ok epi nap peze sa la nou gentan detay logo nou an nap retire la nap retire sa nap suprime sa nou pa bezwen l ankò ni a si avèk sa ke nou pral sèvi nap fè p epi kounye la nou pral mete li nan plizyè paj. Ou wè sa, mwen pa p mete mak ladan, paske mwen bal set up li yon lòt jan. M bal montre nou ki jan ke pou nou set up sa. Sa a se youn nan nan bagay ki trè trè enpòtan pou nou konnen. Ok. Pou mak yo, m pa p bezwen mete mak ladan. Ok. Jan m di nou an, m pa p bezwen mete mak ladan. M ap sèlman. Map selman fe kontrol p epi map selman pran reg mwen ok rete swiv map selman pran reg mwen map depoze li la epi map depoze lot la la konsa mwen pap fe mak ladan mwen pap fe mak ladan jan mwen di nou an se konsa ke map kite li. Paske son lòt stil separasyon koulè ke mwen bal fè. Mwen bal moutre nou kòman pou nou setop. Ok. Fason sa nou poko konn setop konsa. Mwen bal moutre nou kòman pou nou setop konsa. Ok. Rete swiv video a ansanm avèm. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la si w poko fè sa. La map kite sa kòm orijinal. Map fè yon. Bon m gade mwen m gen wouj. M gen joun. Epi m gen nwa. Ok. Map bezwen 3 paj ankò. Map fè 1. 2, 3. Ok. E ba sa. Sa se orijinal la. 1, 2, 3. Ok. La. Sa se orijinal la. Koun ya nap peze sa. E pi nap fe kopi. Nap fe kopi la. Ok. E pi nou bali nan 3 zem paja nap fe pez. Nou bali nan paja nap fe pez. Nou bale nan paj sa ankò na fè paste. La ok. Mwen gata genyen logo m lan la. So rete suiv. Kounye la kisa ke mwen bal fè map map klike. Map pran 3. Ok. Mwen bale nan 3. Wap wè li pa bouje si nou gade 1 2 3. Wè wè wè. Wè la. Tout bagay rete nòmal. La nap klike. Epi nou bale sou. Nou wale sou on group. Ok, nan klike sou on group. Kounye la, ki sa ke nou wale fè? Nou wale selman kite wouj la. E pi tout lot yo, bon mwen ale logo a pou nou kapab byen wè. E pou nou kapab byen wè sa mke mwen wale fè a. Ok, ba nou ti zoom konsa. Ok, la nap kite tout pati tout pati lòt pati yo nap sèlman retire pati wouj la epi kisa ke nap fè nap klike sou sa nap klike sou joun nan nap pran joun nan nap voye li blan ok nap pran joun sa tou nap voye li blan tout joun yo nap voye yo blan paske se wouj la nou bezwen Nap bay yon ti zoom yon fason pou nou ka pran tout pi fasil, a plis fasilite ou. Depi ke ou wè imaj la tro long, sof ke ba yon ti zoom. Selman pa kite li sekwe. La map peze shift pou m ka seleksyone plizyè ti kal nan joun yo. Ok. Epi tou wap wè m pral voye sa blan la. Baw. ok nap fè yon ti desann toujou rès yo fòk yo kapab menm jan separasyon koulè sa son lòt separasyon koulè ke li ye m espere ke nou byen gade menm si ou pa dizayne o mwen fòk ou konn fè fòk ou gade separasyon koulè a lè yon dizayne travay li pou ou pou al fèl pou yon kliyan pou ou menm pou ka konnen pou di dizayne a se pa sa m bezwen non men sa m bezwen men kòman m bezwen men kòman m bezwen men kòman m bezwen. M espere ke nou konprann sa. Nou bal wè jan ke mwen bal travay logo sa san ke mwen pase top li sou machin. M bal montre nou yon lòt fason ke mwen menm m bal se top li sou planchèt la. Sa ou pat konnen l, m bal montre ou koman pou fè l. Ok, mwen fè plizyè leson sou se top deja, men leson sa ou poko konnen l. Sa vre m pa kache di ou sa ou poko konnen l. Ou gen dwa. Sa ka rive ou konnen l tou wi Men mwen menm mwen poko fè li sou chanèl la Ok sa ka rive ou konnen l m pap di ou pa konnen ditou Sa ka rive ou konnen l men mwen menm mwen konnen ke mwen poko fè li sou chanèl la Ok La sa se yon lòt bagay ke m ap m pral montre ou fè la zanmi Yon lòt bagay nèt nèt nèt Sa pa menm bagay menm Rete swiv, pa bliye abone ansanm avèk chanèl la paske se sèl mwayen sa ou kapab ede nou avanse. Ok, la nou bwale la. Ok, tout joun yo nan voye yo blan. Ok, tout joun yo nan voye yo blan. Ok, epi nan voye tounen. Ok, nan voye tounen, nan voye tounen, nan voye tounen. Se wouj yo sèlman nan bezwen. ok m espere ke nou byen konprann se rouj yo selman ke nap bezwen la kisa ou fè rete swiv wi map fon ti agrandil pou li paret normal ok kounya kisa ou fè m bal voye nwa sa ale paske se rouj la map bezwen nwa babay epi kounya mwen bal klike sou rouj la kounya se rouj yo selman map bezwen ok. Tout ti nwa sa yo ki anndan l lan tou mwen bal etire tout. Nou kapab remake yo la. Tout ti nwa sa yo map retire tout paske mwen pa bezwen yo. Ok. Kisa wap fè? Wap peze chif epi tou wap seleksyone ti ti nwa sa yo. Yon fason pou pa nan teki chak ti grenn. Ok. Yon fason pou fè tout yon sèl kou. Mwen espere ke nou konprann. Rete swiv videyo a nèt. Epi n ap bay ou blan. Waw. Ok, gen youn ki poko pran. Sa a, n ap ba li blan tou. Ok. Lè w ap fè separasyon koulè, veye tout bagay. Fòk ou veye ke tout bagay soti nòmal. Sa a e wouj li ye tou. Nap boure louj la yon fason pou nou kapab pi byen wè. E pi la, nap seleksyone sa yo tou. Nap boure tout sa yo ale, ase yon a yo yon nan logo a. Nap boure tout ale. Right. Pa ou, nap boure tout ale. Ok, lò fin fè sa, lò fin fè sa. An nou al gade e premye nou an. Premye premye paj nou an. Nou wè kòman ke li ye. Ok pa gen erè. Men dezyèm paj la. Kounye a nou bal seleksyone tout wouj la. Nou bal bal nwa. Nap ba li nwa. Ok. Nap ba li nwa. Epi tou nou bal la ankò. Nap ba li nwa. Epi tou sa yo nou pap kite yo. Lè w fin voye tout non a kounya w ap sèlman itilize menm pwosesis lan pou tout lòt yo. Mete yo nwa kòm nou konnen deja se on gwoup epi tou kounye la nou bal pati pou jòn nan nou bal voye tout wouj yo ale ap voye tout wouj yo ale nou bal pati pou jòn nan wouj a avèk tout nwa yo bwale ap voye Tout ale ok. Kounye a nap pati pou koulè jon nan sèlman. Nap pati pou koulè jon nan sèlman. Ok. Nap fè menm bagay la pou jon nan. Ok. Se menm bagay la nap fè ni pou jon. Ni pou nwa. Ok. Bon ok mwen panse ke mwen fin fè separasyon an la Paske mwen pa vle video a twò long E bon ou wè Nwa Ok nou wale nan premye paj la Nou wale nan premye paj la Sa se Sa se logo a Sa se T nan logo a. Sa se G a. E pi sa se nwa nan logo a. Ok. E a tout koulè yo. Ok. Mwen espere ke nou wè e nou konpwen. La koun ya selman sa ke ma fè. Map selman fè doub klik. Ok. E pi tou m groupe. Menm bagay la yon rektang ankò map fè doub klik epi mwen gwoupe l mwen gwoupe l map fè menm bagay la pou sa ankò.

Fòmasyon sa se yon lòt fòmasyon ke li ye, sa se yon lòt bagay. Pa bliye 14 kap vini la mwen gen yon seminè pou mwen fè, rete swiv e map ba nou anons lan nan jou kap vini yo, map di nou men ki lè, men ki dat ke li ap fèt. Rete swiv mwen gen pou m fè separasyon koulè sa yon lòt fason, fòk ou gade videyo a ok. Basike se te ti Gingas pito nap kwaze nan yon lòt videyo. Mèsi, si w gen kesyon, pa neglije poze yo nan kòmantè la. Ok, mèsi.